Hey guys sa kap fèt sa kap fèt jodi an la e nou vin pale w de viza travay etazini an pa bliye ou menm ki poko konnen non mwen rele nèg meksik lan pase abòne avèk chanèl youtube mwen an si w poko fè sa e abòne avèk paj kote wap gade video sa Jodia la nou pote video sa pou ou pou nou kapab detaye travay viza travay etazini ap bay la paske gen anpil ayisyen kap ekri nou kap di nou epa pa pale de viza sa sa t pase sa t pase se son eske se pa yon bon bagay li ye ou byen pou kisa men jodia la nou vin pale ou de li. Viza travay etazini ap bay la mezanmi se pou yon ti bout tan li ye viza travay sa yo te toujou disponib men sof ke Etazini pa t nan lis peyi ki te konn benefisye viza travay sa. Ebyen, ane sa, 2021 an, grasa Joe Biden, ki fè Etazini, ki fè Ayiti kapab rive nan lis peyi k ap benefisye viza travay sa. E, viza travay la se pa yon viza y ap ba ou pou al stab Etazini pou al travay toutan. Non, se yon viza yo ba ou pou al travay pou yon ti tan.

E ameriken pa egzanp ameriken te konn fè travay sa yo, yo di w ke yo pa pral travay lè nè lè gen nèj, yo pa pral travay yo ret lakay yo. Kounya la ou menm en antanke imigran ki vin travay la, kounya ou menm menm ou pral fè djòb sa pou yo kounya paske ameriken yo pa vle fè djòb sa lè gen fredi paske yo ret lakay yo. Kounya ou menm yo pran w pou w al fè djòb sa men imedyatman ke nèj la fini ou sipoze tounen lakay ou Ayiti Ebyen se konsa viza travay la ye se pa yon viza yo ba ou pou astab etazini. Mwen pran enfòmasyon yo an espanyòl mwen tradwi yo an kreyòl e kòman ou kapab jwenn travay la pou kapab jwenn viza pou jwenn travay la ou sipoze moute sou sit dolf la ki se ministè di travay e ladan wap jwenn deskripsyon travay ou gen pou al fè wap aplike pou li a. E dire travay la, salè a konbyen kòb li ye a, e ki kote a, e nan ki zòn, nan ki eta. Ok. E enfòmasyon rekritman, sa vle di ke w ap tou jwenn kòman pou w enskri tout bagay, non w tout bagay nèt nan sit lan. E nan lòt bò a li di moun ki enterese nan pòs vid yo ta dwe rele nimewo telefòn ki ekri pa egzanp ki ekri nan menm sit lan nan anba travay nou jwenn nan. N ap jwenn nimewo telefòn Night Love and Imèl tou, oswa antre nan sit entènèt ki endike anba enfòmasyon rekritman an, paske anba pòs bay travay la yo di w w ap jwenn yon sit ou ta sipoze moute sou li tou si w pa ta vle rele nan telefòn oubyen ekri sou Gmail pou w kapab mande plis enfòmasyon oswa aplike nan pòs vid la. Sit sa a li sèlman disponib nan lang angle, epi travayè yo ka antre nan klasifikasyon travay yo epi anplwayè k ap chèche travayè a ka kategori sa a ka aplike oswa kontakte yon anplwayè Ozetazini, pou n pa di yon avoka imigrasyon.

Ap bezwen aplike pou viza HD a oswa HDB a. Apre ap pwouve fòm 119 la, ap Departamento, Depatman Bin, nan yon anbasad oswa konsila Etazini finalman yo dwe aplike pou admisyon nan peyi Etazini, yon pò antre nan peyi a. Sa vle di ke nan nenpòt pò, petèt te Chili, Brezil oubyen Meksik, ou kapab aplike pou li, ou pa bezwen ale Etazini paske yo di w se nan yon pò antre nan peyi Etazini pou w fè tramite a. E mezanmi m pap ka vle esplike tout bagay la nan yon sèl videyo paske l ap vrèman long.